Koman nou ye koman nou ye koman nou ye mwen salye fanatik mwen yo mwen renmen nou anpil yon gwo remèsiman paske nou toujou kanpe avèm nou pa janm lagem yon may. Ok jan nou ka wè a mwen vin prezante nou kòman nou kapab fè yon breakfast lakay nou byen rapid nou ka wè mwen gen tout afè m prezante la ki se mwen gen cheese mwen mwen genyen si w pa gen cheese sa ou kapab gen rache cheese lan tou ou kapab graje li. pou li vini konsa epi nou kapab wè mwen genyen 2 grenn ze epi mwen genyen yon ti bòl ki genyen bè dèyè mwen gen badè epi mwen genyen yon grenn òldòg mwen genyen yon lavach kiri fomaj mwen genyen yon bout kawòt epi mwen genyen pòm de tè mwen pral fè yon brekfas ki as ki bon ki sevab ok nou wè graj mwen nan menm se graj la mwen pral use pou mwen rape. Pomdetè an avèk kawòt la. An nou rete swiv avèm mes amour. Jan nou kapab wè a map rape pomdetè a map diw sa pa graje li poul vin dlo mwen rape li se nan bò Lèw bezwen fè pikliz ou rape chou an rape bagay yo se nan bò sa mwen rapel nou mèt fon ti tann mwen pral montre nou kòman li vin sòti ok an nou rete swiv avèm an nou enjoy video a avèm pandan wap enjoy video a pa bliye like share kite yon kòmantè pa rapò a video an. Epi envite yon zanmi, de zanmi vin gade, share l pou mwen, envite yon fanmi, de fanmi vin gade, yon gwo love pou chak grenn moun ki pa janm lage chanèl la yon may, chak fwa m post yon ti video ou toujou kanpe ou al ban mwen love se sa nèt jan nou kapab wè a se pòmdetè a mwen rache kounye a mwen pral rache kawòt la mwen pral rape li byen rapid pou m montre nou kòman ou kapab prezante Fò chanje gou kitchin ou. Kòman ou kapab prezante yon breakfast byen rapid. Jan nou kapab wè a nou wè kòman map graje kawòt lan, map rape kawòt lan, talè map montre nou lèm fini tout jan bagay yo ye ann swiv pou nou wè. Ou menm kap gade videyo an ki poko like, ki poko share, kisa wap tann? Ou poko menm peze ti bouton abone a. Ti bouton abòne a, se ti bouton wouj ou wè kanba a kap limen an, se li menm wap jis peze l make subswrib, li make abòne, pa bliye rantre nan fanmi Rosie ki se fanmi pa w. Jan nou kapab wè a kounye a map mikse yo. Ok mes amour kounya la mwen pase nan faz hot dog la mwen pral rape l menm jan an mwen rape kawòt la men tout pap vrèman rape non paske nou konnen kòman po yo ye lap parèt yon ti jan defo men it's ok nap just rape yo.

Ok mwen pral met yon ti poud black pepper ladan li mes amour pou bal gou ou menm tou sou manje piman ou ka toujou mete yon ti piman ladan li mwen konseye nou kapab mete ti piman pike ou ou kapab mete tabasco tou ou kapab mete ladan men si ou gen timoun timoun nan pè piman pa metel jis fèl Senp janm fèl la epi aprèsa wap mete piman aprè nou wè map ajoute tout bagay mwen mwen gen ti poud magi ke mwen pral ajoute la map mezire yo poum montre nou pou bagay yo pa ovèdoz nan men nou.

Map bat yo ansanm an nou swiv pou nou wè. Jan nou kapab wè an sa se 2 ti ze De ti zye jan yo konn di an de ti boul ki toujou nan èg ou menm ou kapab retire mwen lè map fè èg la kama mwen lè map fè zye mwen toujou retire yo epi mwen toujou prije yon ti sitwon ladan tou li bon li fè zye ou pa santi di li fè zye a pa santi kri ok.

Jan nou kapab wè a mes amour mwen ap kale la vache qui rit an fwomaj lan map mete moso ladanl pou mwen bat li byen bat nan ze an epi pou mwen ka mikse tout bagay ansanm. Ok cherim yo, konya la mwen vide ze a ke mwen bat la nan. nan kawòt lan avèk tout pòmdetè an epi òldòg la ki tap tann mwen deja mwen ap mikse yo byen mikse kounya pandan ke map mikse yo epi ke mwen genyen chodyèm kap cho na va eskizem paske kamera a tap fè ti souke ok mes amour na va eskize mwen. Kounye a mes amours mwen pral mete beurre m nan pwelon an pou mwen ka mete li byen cho apre sa pou mwen kapab vide engredyan mwen. Pa mete recho nou sou trop volim mes amour. Kounya la jan nou kapab wè an map mete bè mwen pou mwen ka kitel fond.

Ok mes amours, konya la map vide li paske bèm mwen vreman fini fon. Konya map ranje li byen pwòp nan chodyè a, byen prezantab. Nou kapab wè map byen ranje li byen pwòp byen prezantab poul ka parèt byen bèl. E kounya la map ajoute cheese mwen sou li, ou menm siw pa genyen cheese sa ou ka depoze cheese ou genyen, cheese ou ka fè sandwich sou li ou ka metel, e kounya lèm fin mete cheese lan map kouvri chodyè a pou on bon 10 minit, pa bliye desann recho nou sinon lap boule, desann recho nou byen ba paske nou ap desann recho an nou kite li ap kouvri se poutèt. pou tout bagay yo ka byen kuit ok nou kapab wè mwen kouvri li mes amour. E kounya mes amour map fon ti dekouvril poum wè nan ki mezi li ye pasem pa vlel boule nou kapab wè li pa ovè dife men lap reyaji kanmenm lap kuit anba mwen gen pou mwen al virel epi pou mwen fèmen li se rezon sa fè nou ka wè mwen souke li se poum ka wè eske li pap kole anba ok mes amour. Mes amour me voilà.